Ok
Tara ban mwen yon mak telefòn ki kòmanse pa I Nan boudò pi rèd
Ok
Ou prè? Jimmy. Wi. Ban m on koulè kòmanse pa B. 1, 2, 3, 4, 5. Ble ou pèdi. Ble, blan. Ou sòt, ou sòt, ou sòt, ou sòt. Ou sòt, ou sòt. N ap retounen, kou n a la men sou twazyèm kesyon. Chak moun ap genyen. 5 kesyon Eline ap konnen kès ki genyen Genyen nan jèt la Li ta reponn 2 wi Non wi sa Nat men pral sou twazyèm nan apre sa Pou n pase sou dechè Lakmen ban mwen yon Mak telefòn Ki kòmanse pa L

Ki kòmanse pa p. On non bèt ki kòmanse pa p. 1, 2. Pwason son bèt. Nou pa gen pwoblèm. Nou pa gen danje. E. Ou pral ban mwen la. Yon bèt. Ki kòmanse pa O. Non l kòmanse pa O. 1, 2. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Nou pati la pou twazyèm kesyon Jimmy pou nou antre nan katriyèm kesyon. Pou nou antre nan katriyèm kesyon. Lightman.
Jimmy.
Ou pral ba nou.

Lavi pa dakò.
Ok.
Mister Lightman.
Lightman fò mwen yon, ba nou yon mo ki pa gen a ladan. Yon mo ki pa gen a? 1, 2, 3, 4. Mango.

Twazyèm kesyon pou Jimmy. Katriyèm kesyon. Katriyèm kesyon pou Jimmy. E. E. Mwen pou fèchi pou Jimmy. Di Nathalie sa w panse de li nan 5 segond. 1.

Ou konnen kesyon yo se dènye kesyon donk fòk yo pi rèd. Wè, pwochèn fwa nou va fè dezyèm epizòd emisyon sa, m ap ekri l. Sa vle di m pa pral nan reflechi, se parèt la kesyon, kesyon, kesyon, sa k tonbe tonbe.
M ap lage sa jodi a, m ap tou di moun yo sa epi madmwazèl Cynthia ap prepare dezyèm pati a pou nou. Sa son bagay enpwovize l ye. Wi, flafla, dezyèm nan byen ekri, tout moun ap chita, Epi nap nap frape. Fok nou bay prim ou jodi a fok nou banm prim ou. Ah ah paske yo pap genyen an. Chak jou. Alèz.
Wi wi.
La men. Wap eple bonjou nan 5 segond. 1, 2, 3, 4, 5. Ou di BOU.

Ok, katriyèm kesyon pou Tara. M ap pran nou nan senk, tout moun senk segond, senk segond, senk segond. Ou gen senk segond. Ou gen 5 5 segond pou defini tèt ou 1 2 3 4 5 humm Ale belle Sa ka vin aprè Non enben konsa segond ye E wa segond pa menm mache Non non non wap Non ou tap kanpe la ou ou toujou ap e mo wap chèche Non ou pèdi ou konn sa fè w pèdi ou konn sa fè w pèdi Paske ou pa ou pa Sa m te di w defini tou Tèt mwen

Jimmy, si yo ba w 20 mil dola pou w twonpe madanm ou, èske w ap fè l?

Mennen bak byen kanpe. Si l pa, si l ap fè, kòm si, ou pa konn wè gen de nèg menm si. Lap fè pwese kriye. A, kòm si si l mawozo, si l kanpe an gran vin pito pa dizè dis.
Si l kanpe an gran vin san dizè dis gwo po, po kochon, po double. A, nap tann yo voye nouvèl ba ou wi. E asepte pran fò e pou ou wi sa yo ye.

Kounye a nal nan yon restoran nal manje nan restoran otèl la kounye a la menm nan li m di konsa li nou parèt kounye a la menm li rale chèz li m di ou ta rale chèz la banm chita m grangou ou bay m tou grangou m twò prese pou m manje m ta rale chèz la banm chita. Li konn abitye kòmsi nan yon jounen detanzantan l ba w yon ti tap e lè l vle l ba w ti tap la kounye a li pa bay tap la ankò. Non e pa sa non kounye a nou menm menm kòmsi yon jou li te kòmanse gate m li pa fè l ankò epi m jwenn yon lòt moun ban m ti tap la kounye a sa w pral di pou yon ti tap m twonpe l? Poukisa l konnen l pa t ap ban mwen l ankò epi l te ban mwen l? Li te konn gate w.